Martine Moise li souke jodi a, li souke popilasyon an, popilasyon ayisyèn nan nan antèman mari l a tout pitit li mezanmi. Ann gade pou nou wè kòman moun yo yo menm e yo tout rasanble pou yo kapab e selebre antèman prezidan Jovenel Moise nan peyi Dayiti jodi a. E bagay sa a se yon bagay ki tèt chaje, e bagay sa a se yon bagay yo di ki poko janm ap fini. E bagay sa a poko janm ap fini vre paske jan bagay sa a ye la a, gen lè kat la mare katòz la nan peyi a. Ann gade pou nou wè kòman sa te ye. Kòman sa te ye? Nou alon lè regade dwat dan lèzye, kòm Jovenel Moïse lèzorèy fikse.

Prezans ou ban nou fòs ak kouraj pou n ka kenbe. Yo asasine Prezidan Jovenel, men yo pa ka asasine vizyon l. Yo pa ka asasine lide l. Yo pa ka asasine rèv li genyen pou peyi l. Nou pèdi yon batay. Men nou pa pèdi lagè nou. Lit la poko fini. Jovenel Moïse pap lage nou nan wout. Li te deja montre nou chemen an. E lap kontinye akonpanye nou jiskaske nou rive, menm si chemen an long. Map koube m byen ba. Devan kadav potorik gason sa prezidan jovenel moise marim yon bon papa yon bon mari yon bon prezidan yon bon solda nou fè tout kanpay la ansanm pase nan tout ti kwen peyi a pou nou ka konprann pi byen ki move lavi frèm ak sè nou yo ap sibi jodia map dil sou orevwa. Se pawòl Jimmy m ap salye chak moun ki vin salye depa otorite aksyon sa a ki t ap mennen yon batay ke anpil moun ki gen privilèj pa t konprann men ki vle di anpil bagay pou moun andeyò yo. Jou ki te 7 jiyè a se yon jou kote moun san fwa ni lwa parèt ak tout volonte yo. Pou yo chavire chodyè lespwa pou moun ki pi mal yo, pou gwo zòtèy yo, pou tèt kana yo. Moun ki te kòmanse pran sant lespwa ak devlòpman paske wout ap fèt bò lakay yo, poto ap mete, kouran ap bay, ponp solè ap enstale pou kwape grangou. Jou 7 jiyè a, mesye yo planifye Pou yo koupe souf ou. San yo pat rann yo kont ki mal yo tap fè peyi a, ki mal yo tap fè moun Ayiti, ki mal yo tap fè dyaspora a. Mwen konnen ou pat janm renmen politik Jou. Ou pat janm vle antre nan politik. Men w te toujou vle on chanjman reyèl. Ou te toujou vle lavi miyò pou sa k pi pòv yo. Mwen pa t panse ke ti chanjman sa a ou te vle fè a te ka met dlo nan je tout fanmi an, te ka met dlo nan je tout pèp la. Mwen pa t panse ke wout, dlo, kouran, ki se baz devlopman tout pèp sou latè genyen, ki se baz devlopman e ke tout pèp sou latè dwe genyen, ta ka mete nou nan chagren etènèlman. Nou te toujou, ou te toujou vle pou grès kochon an kwit kochon an. Men elas, sa te lakòz ke peyi a te lòk sou ou. Sa te lakòz ke moun ki gen kontwòl gang yo te lage yo dèyè ou. Sa te lakòz ke konspirasyon Vilaj Ti Bwa a te manke pote w ale. Sa te lakòz ke yo te peye mèsenè vin nan peyi a rete pandan plizyè mwa pou yo te tann 6 7 jiyè pou te etenn nou tankou lanp nan van yo goumen yo goumen jis yo met do a tè jo oligak yo gen yon batay men yo pa konn si pèp la kòmanse wè klè si pèp la kòmanse konprann si je l kale kidonk ou devan.

Nap mande nou kreye yon ti espas silvouplè, kòtèj pè a pral pran direksyon sèkèy la.
Le regard en biais.

Papa m te kanpe nan menm lakou sa a. E gran papa m te kouche nan yon sèkèy. Papa m te mete kouraj sou li pou l te pale de papa l. Li te mete kouraj sou li pou l te di kijan de moun papa l te ye. Kijan l te elve l. Edikasyon l te resevwa de li, jan l te yon moun ki te travayan, jan l te renmen l e jan l te respekte l. Jodi a, se mwen menm ki bezwen kouraj pou m pale de papa m. Pou mwen, papa m se te yon moun ki te ranpli ak lanmou. Menm lè l t ap viv nan mitan mechan. Papa m te yon modèl pou chak grenn moun. Papa m te onèt. Li te bon. Ak tout moun. Li t ap preche tèt ansanm, menm si l t ap viv nan mitan trèt. Li te gen konpasyon. Li te toujou vle ede. Pou mwen, papa m se yon ewo. Se yon lidè, yon vrè lidè. Se te prezidan nou. Se te prezidan pa m. Se te yon prezidan tèt grenn, pitit pèp. Yon prezidan ki yo asasine lakay li. Se te yon prezidan ki t ap viv pou pèp li e ki fini pa mouri pou pèp li. Mwen konnen yo te konn fè nou wè papa m defwa tankou yon tiran. Yo te konn fè Nwèl kòm yon mechan, kòm yon dyab. Yo te depanse anpil kòb pou sa. Men mwen konnen tou ke nan maten 7 jiyè lè je papa nou fèmen, je pa nou te louvri. Nou wè, nou wè byen klè kounya. Alò se sa k fè n ap siye dlo nan je nou. Nap mete gason ak fanm sou nou. Wi. Pou nou ka onore memwa lidè nou nan chak aksyon nou poze. Moun, kò ak san se bagay ki frajil. Jodi an ou la, demen ou disparèt. Men yon lide, yon lide ka senp men rete etènèl. Yo kapab, Ayiti pou Ayisyen, tout Ayisyen dwe gen menm dwa. Ayiti pa dwe dous pou yon ti pati moun sèlman, men l dwe dous pou tout moun. Se te lide sa yo, se lide sa yo papa m t ap preche. E se pou lide sa yo yo asasine l. Men pa bliye, yon lide pi pwisan pase nenpòt moun. Lide kontinye viv, li kontinye grandi. Menm lè lavi sispann.
Lide yo ap etènèl si yo pran rasin nan kè nou. Se pa premye fwa yo asasinen prezidan nou.
Yo derasinen papa nou. E poutan, jan y ap di, anyen pa janm chanje. Men nou pa fè menm erè nou te fè plis ke 2 syèk ap fè. Nou pral goumen, se vre nou pral goumen. Men fòk nou goumen ak sajès. Se pa vyolans pou m goumen.
Se pa pou twa. Nou pral goumen. Wi nou pral goumen. Men nou pral goumen ak tout tèt nou. Pa avèk zam yo met nan men nou. Mwen swete ke chak aksyon nou, chak desizyon nou pran. Kontinye onore memwa prezidan nou Son Ekselans Jovenel Moïse.

Bann kriminel! Esam vini wi ti. Esam vini. Nèg la mete minis, li mete direktè nan la, li mete tout bagay, se yo ki pa fè. Nou fout wè prezidan anba ta gen mò soje.

Tande la rezon, m te opozisyon, m te men jodi a gad sa yon nèg yo fè Jovenel. Papa nasyon panse a lenfinitif menm jan a Jovenel. Men, nou nan 21 nyèm syèk mesye, sa pa ta dwe sipoze ap repete jodi a la. Jodi a ki sa nou di? Nou pa vin di yon moun ou pa t ka prezan la non. Men kote nèg sa yo te ye? Lè yo tap sakrifye prezidan Jovenel. Ki valè nou nan mond lan. Lè wè ayisyen reprezante nan mond lan. Yo wè se pi gwo kriminèl kote ka ye mesye. Nèg yo sakrifye yon prezidan. Yo kraze yon fwaye konsa mesye.
Martine Moïse kouraj cheri. Martine Moïse manman pèp cheri kouraj. Paske 25 an ap viv a mari w. Prezidan Jovenel sakrifye vil pou pèp ayisyen an mesye. Mesye, bat fanatik Jovenel Moïse nan mesye. Menm si yo ta fè yon bagay, yo ta panse gen moun nan nò k ap replike kanmenm. E gen pou replike, nou gen pou nou replike, se prezidan n ap tann tere. Pou nou replike kòm moun nan nò. Mwen menm se moun nan nò, sa ou fè prezidan an pa panse lap ret la, menm sil mouri l tere, men gen bagay kap swiv yo toujou e fò nou jwenn jistis menm ak dyab la, fò nou jwenn jistis menm ak jang yo, fò nou jwenn jistis a prezidan menm ak Bondye nan syèl, fò nou jwenn jistis a prezidan an epi se sa m tap di mèsi. Tout moun yo tap mache pou yo.

Leon Charles ou vant Jovenel pou po patat Leon Charles ou vant Jovenel pou po patat rekonèt se pou po patat ou vant Jovenel vin kouche la ou pa wont ou ap gade ou pa wont Leon Charles ou pa wont pa bliye se nan lè nou ye.